Pou nou konn kès kap pale a, nou gen pastè Makès. Tande byen! Nou gen pastè Makès ki sou liy nan la. A vle di ke pastè Makès li menm, li gen dwa l la pou l pale jan li. M pa rele pou m defann tèt mwen non. Non, tande byen, tande byen.
M pa di defann tèt ou. Se sa nou bezwen bèl aswè a. Aktyèlman la mezanmi, nou gen pastè Makès k ansanm avè nou, li vle esplike whatever jan l pale a, nou bo Twit Jovregal. M pa bezwen parèt bèl, ni m pa bezwen parèt inosan, ni m pa bezwen gen rezon devan Ayisyen. M gen tan konn a ki pèp m ap fonksyone. Ok. So, sa m vini pou m di a, e m ap eksplike l pou tout moun tande. E sa k fè m ap di w ban m kèk minit m ap eksplike w, e m ap di w bagay a pou tout moun tande. E m espere li di tou, li anba layv la tou l ap tande. Yep, si l la, l ap tande menm. Ofkòs m konnen, paske m wè tout fo paj, m konn tout fo paj ki gen nèt. Ok, ok.
Ok?
Pa bliye map di tout moun sa. Li di mwen pran levanjil pou papa li di. M te konn li di li di ton kijan piti se si m pale ak tout fanmi an. Men lèm vin vwayaje menm nan lanmò papa li di m pat gen chans ale paske lè sa m te Canada. Wap tande m? Wi a map tande w dèk pale. Vwala, m te Kanada lè papa li di mwen m bat distans ale. M te vin pèdi kontak kèk nan mesye yo ke m te konnen ki te pi gran yo. Lè m vin jwenn Lydie Flo live an avril, se mwen ki ekri Lydie e m gen tout prèv sa yo la, sou Messenger ki ekri Lydie, ki di Lydie, map chèche kontak fanmi an lontan So silvouplè ban nou ti apèl. Li di reponn mwen le 5 mai ok lè li di reponn mwen le 5 mai li di reponn li reponn mwen an li mande m eske l ka rele m lè sa li nan 11 è di swa lè li di rele m li pase li di madanm mwen se mwen ki entwodui li di a madanm mwen li di l ap konn madanm mwen an nou pran le togman ke m tande li di di Se lè l rele madanm mwen li di konn pa la madanm mwen. Poutan depi premye jou ke mwen a li di n ap pale ke sè, m entwodui li di a madanm mwen. Li di gen kontak madanm mwen y ap kominike. M pral di yon bagay frè m. Li di vini nan fanmi m an tanke yon sè. M prezante li di madanm mwen kòm yon sè e mwen di madanm mwen mèt fè li di konfyans paske se sè m. Frè pam, on sè ke w genyen, ou fè konfyans, aprè tout konfyans ke w fè yon moun, ou ka rakonte l kòm vi prive w. Li di vini nan nan fanmi m kòm yon, kòm m te ka di la, kòm yon konseye m. Sa vle di yon moun ki la, li nan fanmi an, si ta gen yon ti pwoblèm, ou ka pale l avè l, li mete tanke chanm, li ka pale a madanm nan. Lè m. M tèlman fè Lidi konfyans ni madanm mwen ni Lidi m fè nou fè Lidi konfyans Lidi depi lè Lidi vini nan fwaye m Lidi vini avèk yon entansyon pou l kraze m men se nou pat konn entansyon an lè Lidi vini Lidi kòmanse ap di madanm mwen men sa m di menm lè Lidi pa pale avè m pandan jounen an. e li menm tou li vin di m men sa madanm nan di menm si madanm nan pa pala li di pandan jounen an ok so kounya la li di vin ap jwe wòl ale mennen vin nan fwaye a paske l vini pou l divize se dèyè nèg la l vini li pa vin pou lapè li vin dèyè yon nèg men se nèg la avèk madanm nan k pa konn dèyè kisa li di vini. Sou li vini nou avèk yon deklèman, yon detèminasyon pou l kraze, men nou menm nan nayivte nou, nou fè Lidi konfyans.
Nou fè Lidi konfyans, mwen eksplike Lidi tout vi prive m, paske sòs pou mwen se yon sèl moun ki vini. Madanm nan tou fè li di konfyans wi, l esplike li di tout vi prive l wi, men depi lè li di vini an li di li ap rekòde li depi nan kòmansman, Blòdè Makiye tansyon pou ap pale avèk yon frè w dè le kòmansman epi w ap rekòde l kisa k nan tèt ou, depi lè li di kòmanse pale a madanm nan pou premye fwa li di kòmanse rekòde l.

Ton, ti Bòbò, non, non, non, non, Jean-Claudel, m pa bezwen di w anyen. Sa m ap fè la a, m jis pran ti tan pou m eksplike w sa m ap di w la. Dakò, ke nou pa gen pwoblèm la. E m pa bezwen pale ankò lè m fin di sa a. Sa vle di m ap di w ke Lydie rele madanm mwen, Lydie di madanm, Lydie ap di madanm mwen, misye se vakabon l ye wi. Misye chaje fanm. Pandan mwen m ap dòmi lakay la madanm mwen, Lydie ap bay madanm mwen pawòl sou mwen. Tou kraze. Men madanm mwen tou ki tèlman fè Lidi konfyans li konnen Lidi nan san, li di se sè m. Madanm mwen pran bouzaka pou vrè. Paske m nan medya, m vwayaje anpil. Lè m vwayaje, madanm mwen pa konn, li pa ale avè m. Menm si nou pale sou videyo, men fizikman li pa ale avè m. Kounye a, si m pran Lidi kòm sè m, Lidi ap di m ki kote m ye, ou panse l p ap kwè l? L ap kwè l. Paske nou toulède nou fè Lidi konfyans. Gon lè. E map di li klè, mwen ak madanm mwen nou gen yon ti pwoblèm, lè sa pou yon lòt ti moun yo madanm mwen te kale epi sa pat fèt, m santi madanm mwen eksite, mwen menm tou m eksite, m konn nan ki peyi nap fonksyone. M bay madanm mwen yon ti repo, m deplase, m al dòmi legliz la.

Li relel sou video se kawon fanm wi m wè li ye li diw se legliz la li ye poutan se kawon fanm li ye m wè la fanm nan li di fanm pa diw sa ki poukisa wal di madanm nan sa sepandan konnen m pakay fèl lè se legliz la map dòmi
ok poukisa w di madanm nan sa li di rele madanm mwen li di di madanm mwen pakèt koze ke mwen m pa konnen epi madanm mwen di lap kenbe vre lap fè sekrè poul di ok zanmi pam Li di di m al Sendomeng pou l fè senk jou avè l. Mande li di adrès kote m te fè senk jou avè l la. O o! Se gwo zafè! San manti li tou, mande l ki ladrès, mande l nimewo kay la, mande l ki kote e mande l yon prèv. Brother, map di w yon bagay, si on moun fè senk jou avè w nan yon kay, 5 jou ke pa gen menm yon ti foto a mayo sou li ni sou kabann pou moun nan konn fè 5 jou avèl ap kouche li pa gen yon mayo pandan li bokse pandan l kouche pandan yap bal manje pandan l chita sou yon tab anndan kay la lap manje avèl ou pa gen yon souvni menm hein ok so sa vle di lè li di di sa ou konprann li ki di aksyon li di genyen lèm te vin gen pwoblèm avèk madanm nan. Kounya malgre li legliz la, li di jwe tout wòl pou mwen madanm mwen pa retounen. Li di lelem, li dim konsa madanm mwen ap vini, madanm mwen ap vini se vakabon. Epi lè li lè madanm li konn sal fè, li anrejistre madanm nan, li koupe tout ti kote madanm nan pale lèd de mwen an voye ban mwen. E lè li di relem mwen menm lè map pale avèl, li koupe tout ti kote mpale lèd de madanm nan voye bay madanm nan.

Mwen menm a madanm mwen fè li di konfyans antanke sè nap rakonte li di vide de nou li di ap rekòde nou e lap fè pwòp vwa yo lap mikse yo lap koupe kote poul koupe e mwen di li yon pakèt vwa bay madanm mwen lè map tande yo m wè se ti bout kote li koupe ti bout li li koupe ti bout tout kote map di li di ou konnen madanm lan m pa konprann li tout sa map dil yo li pran ti bout sa yo wi li pa pran kote lap pozem kesyon yo tou li fè menm bagay la pou madanm nan. Sa vle di tout kote lap poze madam nan kesyon yo li pa pran yo. Li pran ti kote li lap di ti bagay sip sip sip sip sip a ki banm di yon bagay a ki entensyon ou panse li di rele madanm mwen pou al di yon fanm ou kouche ak maril pandan se vi pandan wap rekodel pand wap tande repons li wap rekodel kisa ki nan tèt ou ok so li di kòmanse fè sa dè le kòmansman kounya lè mwen menm m vin retounen ak madanm mwen paske ti ti bagay nou te genyen nou revini paske. Nenpòt ki pwoblèm ou gen a madanm ou, se w pastè legliz li ye, li responsab, konnya legliz la met ansanm, kòm li te ye lè nou chita pale ansanm, tout bagay rezoud. Li te fache. Se pa sa l, se pa t sa l te vle.
Men bagay sa de non. Ou son, tande non. E, ou wè moun w ap pale avè l la, apre se moun w ap pi renmen paske s on nèg tout moun bay love bò isit la. Li pa sèten sangle. Men tande byen, tande byen gason, tande byen. Nou pa konprann. Ou wè depi m bezwen vin la, m konn tout diapò m pale.

epi mwen m vin antre lakay la. Kounye a madanm mwen menm al itilize twalèt epi m tande vwa pote kling kling kling, lè m al pran telefòn lan lè m tande m tande se Lydie k ap vle di madanm nan yon pakèt bagay sou do m epi li di pa di vakabon an sa non. Se la a m rele madanm nan m di sa li la. Kounye a madanm nan kòmanse ap fè m tande tout bagay Lydie ap di.